Welcome to the voice of America in Creole.
Medam mesye bonswa byen veni nan edisyon la vwa dlamerik radyo sou televizyon pou jodi lendi 10 jiyè 2017 la edisyon sa ap vin jwenn nou depi studio 18 la nan kapital ameriken nan Washington DC mwen se Serge Rodriguez. Mwen se Jacquelin Belizaire, kèk nan gran pwen kap domine aktyalite a nan peyi Dayiti, Ayiti Jistis, Komisè gouvènman Pòtoprens la, Mèt Clame Ocnam Dameus, pase lòd pou arete reprezantan 3 konpayi petwòl kap fonksyone ilegalman nan peyi a. Irak, Premye Minis Haider al-Abadi kriye viktwa ofisyèlman apre twoup gouvènmantal yo fin repran Mosoul nan men twoup Eta Islamik yo. Epi nan Larisi, Kremlen fè konnen li pa gen okenn enfòmasyon sou yon avoka ki ta rankontre an 2016 ak gwo responsab nan kanpay prezidansyèl kandida repibliken Donald Trump. Se nouvèl sa yo ak lòt ankò nou pral devlope nan yon ti moman sou Lavwadlamerik. Rete branche.
Mesye dam bonswa yon lòt fwa ankò mèsi dèske w chwazi Lavwadlamerik pou w enfòme w aprè midi a. Aktyalite ap mennen nou dabò nan peyi Dayiti kote komisè gouvènman Pòtoprens la mèt Clame Ocnam Dameus di l ap tann lapolis arete epi mennen ba li responsab 3 konpayi petwolye sou mache a an palan de Total, Sol ak Dinacha ki ta fè rantre nan peyi a 2 bato gaz san otorizasyon otorite ayisyèn yo. Komisè gouvènman an, depi l genyen enfraksyon ki komèt nan jiridiksyon ni, li genyen konbyen fason ke l ka pwosede, pami fason sa yo, ke mwen menm, piske m te gen 2 bato ke m te siprann an flagran deli an wot mè, e nan espas maritim sa yo ke yo te ye a, Yo fè pati di tèritwa nasyonal. Lè m enfòme, mwen gen ransèyman ke se de se de bato ki te gen pwodui petwolye ladan yo e se de endividi ki fè antre de fason iregilyè, an absans de tout pwosedi, yo fè antre nan peyi a

Pou moun sa yo map tann swit amanda damnem yo ke la polis kondwi an eta devan komisè gouvènman an nan pakè pòtoprens la pou yo vin devanm pou yo vin esplikem kiyès ki te otorize yo fè antre pwodwi petwolye an ayiti san lotorizasyon de leta. Oh non se pa prezante m mande la polis poul arete moun mennen bay komisè gouvènman m pa mande w prezante m pa envite moun m tap twò janti mèsi bokou. Se te komisè gouvènman Pòtoprens la, Mèt Ocnam Dameus, donk Clame Ocnam Dameus. N ap rete toujou ann Ayiti, Jacques Lamothe-Mézère pou n di kesyon sou jesyon fon petwo karibe a kontinye ap fè deba nan mitan sosyete ayisyèn nan. Nan nivo enstitisyonèl, komisyon suivi ak apwofondisman ankèt ki te deja fèt la, senatè Evallière Beauplan ap kontinye demach pou fè limyè sou plizyè pwen ki pa klè sou fason Leta ayisyen te jere fon sa a. Pami pèsonalite palmantè yo deja genyen ansyen Premye Minis Madam Michèle Duvivier Pierre-Louis ki te pale avèk laprès apre rankont li ak komisyon an nan finisman semèn ki sot pase a. an kalite d'ex premyè minis sou fon Petropac Caribe yo ke m te genyen pou m te jere pandan m te premyè minis an 2008 e 2009. Donk vwala, nou, mwen menm avèk ex premye minis Dorsainville nou vini pou nou eksplike kòman bagay yo te pase, sa k te fèt e pou ke limyè fèt sou bagay sa e ke Nou menm nou sòti, jan m te di l o moman m ap kite gouvènman an, pou m sòti la tèt hot. Donk, vwala, mwen vini a la dispozisyon de komisyon sa a ki deside li menm pou l fè le jou e la limyè sou kesyon Fon Petro Karibe yo. Nou eseye reponn tout kesyon ke yo poze n yo. Mwen te premye minis, gen anpil bagay ki pase, te gen 18 minis, 18 ministè ki te enplike tou. Donk, nou eseye reponn a tout kesyon yo, dotan ke Omoman m ap kite gouvènman an, mwen te mande twa odit kwaze. M pa konn si n sonje sa. M te mande ke Cour Supérieure des Comptes fè yon odit, ke ULCC fè yon odit, ki se Unité de Lutte Contre la Corruption, e ke Inspection Générale des Finances fè yon odit. Il se trouve ke Cour Supérieure des Comptes fè odit li an. Donk nou vini avèk tout materyèl nou, tout dokiman nou pou nou eksplike men sa k te pase, men kòman yo te pase e. Nou a dispozisyon komisyon an pou n reponn kesyon yo e nou kite yon pakèt dokiman pou yo pou ke yo kapab swiv, gade e asire yo ke repons ke nou bay yo dan la ve. Se deklarasyon ansyen premye minis ayisyen Michel Duvivier Pierre-Louis. Lòt pwen nan aktyalite a konsènan peyi Dayiti, Ayiti Edikasyon, Ansenye pou Ayiti ki vle chanje rezilta Sistèm edikatif ayisyen an òganize seremoni gradyasyon li kote pwomosyon an genyen 22 gradye ki resevwa fòmasyon nan sa responsab yo rele Pedagoji Aktiv e Lidèchip Transfòmasyonèl. Korespondan Sèvis Kreyòl Lavwadlamerik nan nan Pòtoprens, Yves Manuel te prezan nan seremoni sa a.
Sou inisyativ òganizasyon Anseye pou Ayiti, plis pase yon ventèn anseyan lidè gradye vandredi 6 jiyè 2017 la nan Pòtoprens apre yo fin boukle yon seyans fòmasyon 2 lane sou pedagoji aktiv ak lidèchip transfòmasyonèl. Anseyan lidè, aprenan lidè pou yon nouvèl Ayiti, se sou tèm sa seremoni gradyasyon sa te dewoule. Ko-prezidant asosyasyon an, Madam Nidjine Paul bat bravo pou vizyon sa a ki pataje nan divès kote anndan peyi an. Mwen kontan e mwen fyè jounen jodi an pou mwen pataje avèk nou ke nou pa bezwen imajine vizyon sa a paske nou gentan kòmanse l, nou gentan kòmanse travay sa a e nou wè ke li posib nan 33 lekòl patnè Anseye Pou Ayiti. kote n ap travay avèk kò 2015 e 2016 nan Mirebalè, Boukan Kare, Ench, Gwo Nayiv e Gwo Mòn, nou gen yon transfòmasyon k ap fèt akoz ansyan lidè e aprenan lidè ki kwè e ki k ap kontribye a yon nouvèl Ayiti. Ekipe rezo lidè ayisyen yo nan lide pou pou pèmèt yon edikasyon de kalite pou tout moun se prensipal objektif Anseye Pou Ayiti. Mouvman an, ki entwodui nan peyi an depi lane 2009, gen plizyè volè, selon Madam Paul. Apre nou fin ekipe e envesti nan ansyan lidè nou yo pandan dezan, nou pa lage yo. Dènye volè sa a, se sa ki pi enpòtan. Paske se atravè aksyon, pwojè e lidèchip anbasadè nou yo, n ap rive transfòme sistèm edikasyon peyi nou tout bon vre. Bò kote pa l reprezantan GADGE yo, Sterven Jean Louis, nan diskou sikonstans li felisite responsab òganizasyon Anseye Pou Ayiti yo ki angaje yo nan yon batay pou amelyore kalite edikasyon an nan peyi an. Pandan 2 lane fòmasyon sa, anseyan lidè yo rive konprann edike pa dwe limite sèlman ak konn li epi ekri. Sterven Jean Louis. Sosyete a konsidere yon moun edike lè li fini lekòl oswa inivèsite. Men, edikasyon pa limite sèlman ak yon tit pwofesyonèl, men li se yon tach pèmanan, yon travay ki dwe fèt kontinyèlman. Remiz diplòm, pasasyon flanbo ak ak kowòt 2016 lan, mizik spesyal, brèf, seremoni gradyasyon an te konble atant asistans lan. Kowòt 2015 lan, ki gen ladann antou 22 anseyan lidè, ki sòti nan divès domèn e k ap gen pou misyon fè pwomosyon valè òganizasyon Anseye Pou Ayiti yo. Seremoni sa a se te yon gran moman pou anseyan, responsab, aprenan k ap travay pou kapab amelyore sistèm edikatif ayisyen an, Yves Manuel, Pòtoprens, pou Lavwadlamerik. Merci beaucoup Yves Manuel, moman an rive pou n pran yon ti pòz, n ap tounen talè avèk aktyalite entènasyonal.

E kounye a moman rive pou n travèse nan aktyalite entènasyonal la, Premye Minis Irak la, Haider al-Abadi kriye viktwa ofisyèlman sou gwoup Eta Islamik la nan vil Mosoul pandan Mesye al-Abadi te pran lapawòl nan ansyen vil irakyèn nan ansavwa Mosoul, li pwononse yon diskou yo retransmèt nan televizyon toupatou nan peyi a kote li di viktwa sa a se yon viktwa sou opresyon Britalite avèk teyorism lidè irakyen an kontinye pou l di, e n ap site, Mwen deklare nan Mosoul e apati Mosoul pou tout moun k ap tande, Nou mete yon fen nan gwoup teyoris Eta Islamik la ki echwe e ki fè bèk atè jounen jodi a. Fen sitasyon. Mesye al-Abadi presize, aprè siksè yo fin ranpòte nan Mosoul la, Irak gen defi pou l leve toujou, pami yo destriksyon selil teyoris gwoup Eta Islamik la ki toujou egziste nan peyi a kote nou kreye stabilite toupatou nan Irak. Pandanstan, militè ameriken byen akeyi anons Premye Minis Haider al-Abadi a kote yo fè fòs irakyen yo konpliman pou viktwa sa a. Lòt pwen nan aktyalite entènasyonal la, Kremlen fè konnen jodi lendi a li pa gen okenn enfòmasyon sou yon rankont ki te dewoule nan kad kanpay prezidansyèl 2016 la Ozetazini ant gwo responsab nan kan Donald Trump la ak yon avoka ris ki ta swadizan posede sekrè pou te mete rival demokrat kandida repibliken an tèt anba, an palan de Hillary Clinton. Pòtpawòl Kremlen an, Dimitrov Peskov, di li pa konnen avoka ki rele. Nathalia Veselnitskaya e li pa an mezi pou l swiv de prè tout avoka ak kontak y ap pran nan peyi etranje. Pi gran pitit gason prezidan ameriken an an palan de Donald Trump Junior di yè dimanch la li menm ansanm ak Jared Kushner plis manadjè kanpay milyadè a nan domèn imobilye a asavwa Paul Manafort fè yon rankont te fè yon rankont ak avoka nan mwa jen 2016 swa yon ti bout tan apre kandida Donald Trump te fin jwenn nominasyon Pati Repibliken an. Responsab nan lopital kote disidan Pri Nobèl chinwa Liu Xiaobo ap resevwa swen medikal di malad la twò grav pou l al chache tretman nan peyi etranje. Doktè nan lopital la fè konnen Presyon ateryèl Mesye Jabbour a bese anpil, estomak li anfle, li gen yon blokaj pasyèl nan entesten li, mete avèk lòt konplikasyon toujou. Sa pa gen lontan, yo te mennen loreya chinwa a nan premye opital inivèsitè medikal nan vil Shenkang, an sòtò l dirèkteman nan prizon apre yo te fin dyakdoktise l ak dyagnostike l padon ak yon kansè nan fwa ki nan faz final li an 2009, otorite nan Lachin te kondane l pou l pase onzan nan prizon poutèt li t ap pouse dife pou moun leve kanpe kont gouvènman santral la nan Peken apre li te fin redije yon petisyon ki rele Charte 8, yon petisyon ki egzije refòm nan nasyon azyatik la. Pou n fini, aktyalite ap mennen nou nan peyi Ikrèn kote Prezidan Petro Poroshenko anonse jodi lendi a, Ikrèn pral tanmen diskisyon sou yon aksyon ki ka fè l tounen manb Òganizasyon Trete Atlantik Nò a, l'OTAN. Sekretè Jeneral l'OTAN, Jens Stoltenberg, ki t ap pale nan yon konferans pou laprès ansanm ak Prezidan Poroshenko nan vil Kyèv, fè konnen Ikrèn pa reponn kounye a ak kondisyon pou l antre nan l'OTAN, men ke li gen yon plan 3 zan pou l rive an 2020 e ke li konnen ke sa kapab mache, donk pou l vin tounen manm Òganizasyon Trete Atlantik Nò a, l'OTAN. Vwala, moman an rive pou nou boukle aktyalite entènasyonal la. N ap fè w konnen sou ki chèn televizyon w kapab gade pwogram sa a, pwogram radyo sou televizyon sèvis kreyòl la, Radio Télé Guinen, chanal 18 nan Pòtoprens. Kanal 11 nan Pòtoprens tou, Storm TV ou Radyo Tele Storm, Kanal 2 nan Pòtoprens tou, Radyo Tele Venus Kanal 5 nan vil Kap Ayisyen, Mon Premier TV Kanal 22 nan Fò Libète, Radyo Tele Ideyal Kanal 91 nan Pòtepè, Radyo Tele Papiyon Kanal 8 ak Kanal 28 nan vil Gonayiv, Radyo Tele Dinamik Kanal 4 nan vil Sen Mak, Radyo Tele 7 Stars Kanal 7 nan vil Hinche nan Plato Santral. Epi radyo tele Òbit kanal 5 nan vil Jeremi, nan rejyon Grandans, radyo tele Top kanal 6 nan Miragwàn, rejyon Nip, radyo televizyon Plus kanal 7 nan Tigwav, radyo tele Rosinyòl kanal 48, Cap Digital 104 nan Cerca Cavajal, epi tele H-Live nan vil Pari, nan peyi Lafrans, kanal 436 sou Freebox, kanal 369 sou Bbox, epi 769 709 pito sou kab nimerik, n ap retounen ankò nan aktyalite a Serge Rodrigues. Sètènman n ap retounen nan aktyalite a, n ap rete isit Ozetazini kote Jean Robert Philippe pral panche li sou politik ameriken an pi patikilyèman sa k ap pase nan administrasyon prezidan Donald Trump la ki gen rapò avèk sitiyasyon Larisi a.
Nan yon seri de mesaj Prezidan Donald Trump mete sou rezo sosyal Twitter yè dimanch lan apre rankont li avèk Prezidan Vladimir Putin an maj somè G-20 an nan Hambourg an Almay, li fè remake Prezidan Putin nye ak tout fòs li ke li pa janm mele nan eleksyon prezidansyèl ameriken yo. Chèf pèsonèl Mezon Blanch la, Reese Priebus, deklare sou chèn televizyon Fox News Prezidan Trump absoliman pa kwè pawòl Mesye Putin di l kòmkwa li pa t entèfere nan eleksyon yo.
Mesye Priebus di la, sa prezidan an fè imedyatman nan rankont lan se pale sou enjerans Larisi nan eleksyon ameriken yo. Li abòde kesyon sa a an de okazyon, e se pa sèlman yon konvèsasyon ki dire senk minit sèlman, li te dire plis ke sa. Apre l te fin abòde kesyon sa a yon fwa, de fwa, twa fwa petèt, prezidan an te chanje sijè konvèsasyon an. Prezidan an pale de posiblite pou li menm avèk tokay ris li a, Putin, fòme yon inite sibè-sekirite pou pwoteje sistèm elektoral la kont pirat. Sepandan, dimanch apremidi, prezidan an fè retrè sou posibilite sa a ke li kwè pap kapab tounen reyalite. Palmantè wo plase nan pati Repibliken an ridikilize lide prezidan an pou l travay avèk Ris yo nan domèn sekirite sibènetik. Senatè Repibliken Lindsey Graham ki di li menm se pi move pawòl li janm tande. Prezidan Trump ap kontinye fè fas avèk plizyè mwa ankèt pou konnen si wi ou non kanpay elektoral li a te nan manke melanj avèk Larisi pou afekte rezilta eleksyon yo an favè l. Ankèt la ap chache fè limyè pou konnen èske Prezidan Trump ta akouche an kwa kont lajistis lè l te revoke direktè FBI la, James Comey, ki t ap dirije ankèt sou Larisi a. Gen plizyè ankèt k ap mennen nan Kongrè ameriken an, pami yo ankèt kriminèl avoka espesyal Robert Mueller, ki se yon ansyen direktè FBI, ap mennen. Yon lòt kote, pi gran pitit gason prezidan an, Donald Trump Junior, rekonèt yè dimanch lan nan yon nòt, ke li te rankontre avèk yon avoka ki gen koneksyon avèk Kremlen imedyatman apre papa l te fin ranpòte nominasyon Pati Repibliken an pou eleksyon prezidansyèl yo. Donald Trump Junior pibliye yon deklarasyon pou l di li te rankontre avèk avoka Ris Natalia Veselnitskaya ki te fè l konnen li gen enfòmasyon ki kapab afekte negativman kandida Pati Demokrat la Hillary Clinton. Deklarasyon sa a pibliye apre jounal ameriken The New York Times pibliye yon atik pou l pale de rankont la ke Donald Trump Junior te patisipe ansanm avèk bofis e konseye prezidan an Jared Kushner avèk Paul Manafort, ansyen prezidan kanpay elektoral prezidan an. Jounal la sipòte atik li a avèk enfòmasyon li jwenn nan men twa konseye Lamezon Blanch avèk de lòt konseye ki okouran de dosye a. Donald Trump Junior di papa l. Li di sa paske Buttigieg a pat okouran rankont li te genyen avèk avoka ris la, rankont ki te dewoule nan Trump Tower nan New York, ki se otèl prezidan an posede. Prezidan Donald Trump pa janm sispann nye ke kanpay prezidansyèl li a pat nan okenn konivans avèk otorite ris yo, pandan ke Moskou li menm li di li pat dèyè okenn atak ki ta fèt nan objektif pou ede kandida pati repibliken an Donald Trump ranpòte eleksyon yo fas a kandida pati demokrat la Hillary Clinton. Nan yon premye deklarasyon, Donald Trump Junior pa t pale ditou de yon rankont politik ke l te genyen avèk Natalia Veselnitskaya, men yè dimanch lan li chanje premyè deklarasyon sa a pou l di li te atann li aske avoka ris la t ap ba l enfòmasyon ki t ap afekte negativman kandida pati demokrat la Hillary Clinton. Medya ameriken yo rapòte Veselnitskaya gen repitasyon kòm avoka k ap chache redui sanksyon k ap peze kont ris k ap komèt abi dwa moun. Pami kliyan avoka ris la genyen, nou jwenn antrepriz leta yo posede, pitit gason yon ofisyèl wo plase gouvènman an ki posede yon konpayi ke administrasyon ameriken an ap ankete sou li nan moman rankont ant Donald Trump Junior avè avoka ris la t ap dewoule. Jobè Philippe. Washington.
Se te segman spesyal la apre midi a nan avek Jean Robert Philippe nan enfòmasyon an gwo plan. Nap kontinye pwogram nan, kounye a nou pral remèt kòn nan bay Jean Pierre Leroy ki pral prezante nou Ribrik sou edikasyon.
Zanmi oditè ak entènot Lavwadlamerik yo, byenveni nan ribrik sou edikasyon. Jodi a nou pral pale de kalite edikasyon avèk direktè Kolèj Kretyen Dayiti, pastè Maurice Rosiglè. Pwofesè Maurice Rosiglè, byenveni nan ribrik sou edikasyon an. Ki dyagnostik ou, ki lekti w sou kesyon edikasyon? nan lekòl yo nan peyi Dayiti. Donk kalite ansèyman ke nou ape konstate de no jou an Ayiti li prale de jou an jou a la bès. Donk gen plizyè faktè ki ape an liy de kont. Anpil lekòl yo. Manke yon swivi o nivo de lekòl yo kote ke elèv yo, yo nan yon lekòl yo pa reyisir, yo nèke ale nan yon lòt lekòl epi yo resevwa yo, pa gen yon swivi ki fèt antre 2 ekòl kote ke yo yo sòti a. Donk sa vin fè ke elèv yo pa enterese a etidye, travay pou ke yo kapab aksede a yon klas siperyè. Lòt pwoblèm ki poze, gen anpil. Pil aktivite plezi anndan lekòl yo. E pi y a osi lè zanseyan, anpil nan yo antre dan lansèyman jis pou kapab sibveni o bezwen de chak jou. E pi gen lè paran osi ki pa soutni sa nou ka rele aprantisaj pitit yo, timoun yo. Ou idantifye pwoblèm yo, ou idantifye aktè ki responsab yo, men si nou t ap gade pi gwo pa de responsablite a, pastè e pwofesè Maurice Rosy Clair, èske se pa ta ministè edikasyon nasyonal? Ministè edikasyon nasyonal li ta gen yon pa de responsablite, an se sans ke Lekòl yo pa penalize. Lekòl pouse kòm chanpiyon. Donk, manke mwayen de kontwòl, swivi, enspeksyon skolè, e sa na rele kontwòl de kalite, li manke fèt onivo de enstitisyon dansèyman yo. Pwofesè Maurice Rosigler, n ap gade plizyè milye timoun ki p ap kapab konpoze pou klas tèminal, pou n di pou filo, paske Yo pa t pase nan nevyèm ane fondamantal. Ki sa k ta dwe fèt pou plizyè milye timoun sa yo? Èske se yon sitiyasyon de non-retou pou yo, yo dwe rekòmanse a zewo? Se youn nan mwayen k ap anpeche moun eskalade klas. Yon elèv ou pa ale nan yon egzamen ofisyèl, ou remete ou ankò, nou vrèman apresye cette mesure de la part du Ministère de l'Education nationale ki fè ke konnen ke, Ou sote klas la men wap peye l pi devan. Donk m panse ke blokaj sa yo ta dwe kontinye l o fi a mezi ke timoun yo ap monte. E sa pral fè ke si w vle reyisi gen rezilta nan bakaloreya ke w pran depi o kòmansman. Lavwadlamerik ap di w mèsi, Pwofesè Maurice Rosicler. Se te yon plèzi.
Mèsi. Pastè Pwofesè Maurice Rosicler se direktè Kolèj Kretyen Dayiti. Li t ap analize kesyon kalite edikasyon an e li t ap opine tou sou mezi ke. Ministè Edikasyon Nasyonal pran pou pa valide plizyè milye elèv lekòl ki t ap pare yo pou yo patisipe nan egzamen ofisyèl Filo ane sa a. Pou ribrik sou edikasyon an, mwen se Jean Pierre Leroy.
Mèsi bokou Jean Pierre Lora, Jacquelin Belizaire, nou gen dwa di edisyon nou an prèske rive nan bout li, anvan nou ale nap raple kèk gran tit ki tap fè aktyalite aprèmidi a, Ayiti, Jistis, Komisè gouvènman Pòtoprens la, Mèt Clame Ocnam Dameus pase lapolis lòd pou arete reprezantan 3 konpayi petwòl kap fonksyone ilegalman nan peyi a. Epi an Irak, Premye Minis Eder al-Abadi kriye viktwa ofisyèlman apre twoup gouvènmantal yo repran vil Mosoul nan men gwoup Eta Islamik la. Nan Larisi, Kremlen an fè konnen li pa gen okenn enfòmasyon sou avoka ki te rankontre an 2016 avèk gwo responsab nan kanpay kandida repibliken Donald Trump, Jacquelin Belizaire. Wi, e pou nou fini fò n di ke nan wikenn nan te gen yon gwo evenman Pa bò isi se Festi Art e dezyèm edisyon n. Dezyèm edisyon ni se kòlèg nou Jean Pierre Leroy ki t ap òganize li. Te gen anpil anbyans ladan, te gen mizisyen brezilyen o kontrè an twa dimansyon.
Se kote la rankontre avèk literati melanje avèk mizik. Mwen yon nèg brezilyen ki te vin jwe yon kòd, yon gita ki gen yon sèl kòd ladan li, m di definitivman se ga la il n'a il n'a pas plusieurs cordes à son arc. E se ou k te mèt de seremoni? M imajine m ko pral. Wi, m te chèf kanbiz, kòk kalite, tout ce que tu veux kwa. Sanble la participation de Jean Lionel Desmarattes kolaboratè nou. Ah ki te kraze moun, ki te kraze moun. Donk sa vle di ke nou pran randevou ane pwochèn pou yon lòt Festi-Art e twa lap twazyèm edisyon epi twa dimansyon ankò. Wi sètènman, sètènman. Kounye a moman an rive pou n di orevwa, si w t ap kontan nou te gen Mike Frank kòm reyalizatè, nou te gen Niska Dubiansky ki te avèk nou aprè midi a Jacquelin e. Sanble Rob McLean. Vwala, ki te sou kontwòl videyo a.